E bonswa tout moun, ke mwen swete nou tout anfòm, jodi a se 29 desanm 2021, e desanm nan deja ale, 2021 deja ale, donk m swete nou anpil kouraj, malgre li pa fasil, kòm se pou n dijere tout sa ki pase an 2021 yo. Men sa pase deja, kòmsi n ap pike pou pi devan. An 2022 an, e konsèy mwen pou nou, se ini nou davantaj. Paske yon peyi tankou Ayiti, kote pa gen otorite de leta, pa gen pèsòn, kòmsi pa gen anyen, la famiy prèske pa egziste, legliz nou kraze an divizyon, tou sa. Donk se nou menm pou fè ti aske kòmsi. Nou mete nou a la otè pou n fè yon bagay kòmsi pou n di wi n se Ayisyen menm jan a lepòk premye janvye 1804 nou konn sa k te fèt deja pou n pa retounen a listwa. Men jodi an e yon premye janvye ankò fòs nou se inyon wèl sa vle di mwen menm sa m ka mande nou tankou nou tout k ap viv Ayiti ki aletranje. Chak 10 moun ki ka met ansanm kòm si pou yo fon sòt ke, pou yo ini yo, pou yo fon fon, ou konprann? Ou pa blije fon fon kòm si pou ede pèsòn, pou ede peyi, anyen. Nou 10 ini nou, bò isi, 10 bò isi, 10 bò isi, 10 fwa 10 deja bò 100. Imajine w, 100 moun ta mete chak moun 2 mil dola ameriken, ta gen tan bò 200 mil dola. Ak 200 mil dola, ou ka fon bèl biznis. Bèl biznis lan pa oblije pou ou. Se sa nou pa konprann Ayisyen. Ayisyen konprann kòm si pou fè yon bagay ki koute yon milyon dola fòk milyon dola se pou ou li ye. Non, li pa kon sa. Paske majorite gwo biznis ou wè yo se de kòb k ap bwase nan lòt peyi kote Bank Mondyal voye kòb la nan tout peyi kòm si l pase pa bank nasyonal yo kòm si kòb la fè prè epi y ap prete moun yo moun yo ap òganize yo. Se menm jan nou tout tou kòm si si tout fwa Nou 50 met ansanm, nou 50 lan nou chak ka fè 4 mil dola, nou deja yon antreprenè a 4 mil dola. Nou 50 lan n di sa bon, 2, 50 pwa pa 4, li 200 mil dola. 200 mil dola sa, nou ka envèsti l nan yon bagay ke nou vle. Nou fè l an sòt ke yon vòt, nou di bon e nou pral fè yon materyo de konstriksyon n ap kòmanse ak sa, oubyen nou pral fè yon lòt bagay, yon mini otèl, n ap kòmanse ak sa, oubyen yon mini makèt, Se sa l ap kòmanse. Epi nou fè yon vòt de 50 moun nan, depi gen 26 moun ki vote pou youn, n ap mete 2 pwojè atè a. Si 26 vote pou otèl la, se otèl. 26 vote pou mini mèkèt la, se yon mini makèt. Epi n asire nou ke nou fè yon bagay de standa entènasyonal paske n pa oblije fè l tankou jan nèg ap fè l Ayiti an. Paske mwen menm m sonje, mwen menm kòm nèg Nòdwès, gen yon lè m al Senlwidinò, m tande y ap di m, bon, gen yon makèt la ki se Resif Makèt. E m di bon, e pa yon problem, si gon makèt la, e an al ladan, an al achte de byè, ou byen kèk bagay pou nou bwè. Monchè lè m antre, son ti bout boutik mwen wè, ki tou cho, ou konprann, pa gen anyen ladan l, e se de nèg ki gen kòb, se de nèg kòm si ki gen makèt, se de nòg ki vwayaje a letranje, nan tout peyi yo, ki Pòtoprens, ki lòt kote yo, ki wè bagay yo kòman yo fèt. Donk, kòm si nèg yo pa gon volonte reyèl vwèman pou fon seri de bagay. Nou menm ti jèn kap grandi kòm si nou menm ou pa bezwen gen tout kòb la pou ou paske l pa fasil kòm si e pou gen de kòb ou bezwen ou pa ka jwenn livre pou kont ou men ou ti aske nou fon jan si se nou 4 kap mete si se nou 5 kap mete nou goumen chak nèk fè 10.000 lola de nou 5 nou gen nan gen 50.000 lola nou gen bagay nou ka favèl e pi pandan bagay lap mache pou piti nou fon bagay yon bizis ki koute 50.000 lola ameriken nou ka met 6 moun ap travay 6 moun nap travay nou menm nou stil nan aktivite nou epi biznis nap mache epi chak 6, 7 mwa, chak 3, 4 mwa nou gwen vante nou fè epi nou wè kisa ak antre, kisa ak pa antre donk nou gwen jan nou jere l men si nou pa gen sa nan tèt nou kòm ayisyen kòm si nou di non ayisyen pa ka fè biznis alòt moun se yo sèl pou genyen pase ayisyen toujou di yo wi yap manje yo, yap fon seri de bay kòm si se yo sèl ki egziste dan le moun Peyi a pa konsa, lemond se yon plat men li ye konnya, se yon vilaj, tout sa kap pase nan tout lòt peyi yo konnya, tout moun wè sa kap pase yo, lè w al etazini ou wè kòb la ap bwase ou pa konn mèt kòb la, ou al sendomeng ou wè kòb la ap bwase ou pa konn sak mèt kòb la, kòb la se kòb bank yo ye, se plizyè de nèg, kat nèg met ansanm yo fon seri de bagay, yo fon konstriksyon, imajine w kat nèg met ansanm nou fon 500 mil dola. Nou di 500 mil dola sa nou pral fèl nan imobilye. Ki sa liye? Nou antre e pi nou di nan fon konstriksyon, nou fon apateman, ki gen pi piti 20 chanm kay. Ok, nou fè 10 apateman. Chak apateman pou pi piti, sa pa depan zon liye ya, nou an fèmye chak apateman sa ou a 300 dola ameriken. Pa mwa, hein.

Ou peye dlo, kouran, moun kap travay tou paske si nap fon bagay fòn fèl nan fòm standa entènasyonal hein. Nou fon apateman nou konnen règ li fòk gen dlo, fòk gen limyè, fòk gen tout bagay la dan, fòk gen entènèt, fò mete tout bagay. Lò fin peye chak mwa, chak 1 an ou antre 36 mil dola, de 36 mil dola si se nou 4 ki te met ansanm, ann di n rete 20 mil dola. 20 mil dola sa chak nèg. N ap pran 5000 dola l, oubyen si n pa vle, si n pa grangou pou li, nou ka di bon gade non, nou gen 20000 dola sa, an n mete l yon kote. Oubyen an n ba yon bank li pou ennan, nou pa p pran ladan li, bank la ap ban nou 22000 dola pou piti paske nou pa p retire ladan l. Pa gen pwoblèm. Epi, nan ennan sa ankò, pandan n pral jwenn 25000 dola sa, oubyen n pral jwenn 23000 dola sa nan bank lan, epi kay la ankò gentan ban nou 20000 dola. Sa gentan ba w 40000 dola. Sa vle di si nou vle, nou ka refè yon bagay ankò. Nou pa bezwen menm separe kòb la paske si nou pa gen twòp pwoblèm pou li, nou pa oblije kòm si chak ti monnen k fèt, nou separe l, nou separe l, nou di bon, m pran 2 mil, m pran 3 mil, m pran 4 mil. Non. Chak sa k fèt, li yon kote. Nou konprann? Se pou sa gen bank. Si nou 4 fon biznis, n ap gen yon kont bankè elaji ki gen 4 sinyati sou li. Se kòm si n ap fè l li an fòm yon sendika. Sa vle di 4 sinyati sa. Nap gon prezidan, yon direktè, yon trezorye, yon kisa sa, ou konprann? Sa vle di, chak moun gen sinyati yo. San sinyati youn, kòb la pa ka sòti. Se yon bagay ki senp pou nou fè men. Si nap konprann, nan ale Etazini, nan ale Kanada, nou pral travay, nou pral fè 20 dola, 15 dola, avèk gran blan, nap toujou travay avè yo. Lè n gen 50, 60 an, nap jwenn yon ti pansyon, minimòm. Paske nou pa gen twòp bagay non, nou pa gen twòp grandchoz n ap jwenn ladan l. N ap jwenn yon ti pansyon tou piti, n ap di bon e vwala ke m te fè sen e trantan ap travay avè nou, jodi an la m pral kouche yon kote pou m tann si se pou m tann mil dola w ap ban m nan. Bon sa mil dola ka fè pou ou? Pou w manje? Li pa ka fè anyen men si w te gen yon biznis k ap antre kòb, hey! M pap baw manti si w di bon se nou anti ki pa Ayiti m pral m pral pran retrèt mwen wap alèz ou gen kòb kap antre chak mwa si w di se sendomeng menm jan si w di tou se jeremi lèziwa si w di se prent dè zikap ansafolè si w di se latòti kòmsi ou gen kote pou viv pou fè kòb kidonk mwen menm ti konsèy mwen mwa Janvye sa pou nou, se mete tèt nou ansanm, ini nou davantaj pou nou wè kisa n ka fè antre nou ok, si w pa ka fè yon bagay pou tèt ou, pou kont ou, pa koute pèsonn k ap di w sa pa ka fèt, sa pa ka fèt, ann ini nou. Ou gen yon bon patnè w, ou gen yon bon moun ou, yon zanmi w, pa bezwen konn kote l soti, si te soti yon kay Jeremi, yon kay, depi se ayisyen li oubyen nenpòt lòt nasyon tou, pa oblije ayisyen. Nenpòt lòt nasyon di gade non, m gon pwojè la wi, m gon pwojè la pou peyi m ki frèch, m ap pran zòn tankou Senlwidinò ki frèch, pa gen anyen la menm, pa gen anyen ditou, depi l fè sizè zòn nan pla, pa gen anyen, lè w sot kòm si anba w ap moute, lè w rive rivyè ba setè, uitè diswa, se kòm si, eey, se nan, m te ka di w kòman sa. Kote ou antre se nan lame ou antre pa gen anyen, pa gen limyè, pa gen anyen. Sa vle di zòn sa frèch. Ou ka fè nenpòt bagay nan zòn sa yo. Donk, mwen menm konsèy pa m pou nou se konsa, ou pa oblije nèg Senlwidinò pou fè yon biznis nan Senlwidinò. Ou pa oblije nèg Sèk ak Kavalaj, Kavajal pou fè yon biznis Sèk ak Kavajal. E menm jan tou, si se lè zi wa wè k ap bon pou ou, ou di bon se 2 bato m ap achte pou m al peche, epi m ap fè yon sant kote pou n fè ba yo, n ap fè l. Men fò n gon tèt ansanm dabò pou n wè ki sa nou dwe fè. Donk, lè sa n ap vanse. Mwen menm konsèy mwen pou nou ankò pou mwa janvye 2022 sa k ap kòmanse pre samdi pwochen an, e pa demen samdi sa lòt la. Konsèy mwen pou nou se ini nou davantaj, travay an konsekan. Paske 2021 sa te trè di pou nou, ni moun ki Ayiti ni moun ki deyò. Paske prezidan nou mouri, gon pakèt de rich. Deriv Andre Michel 5 zero e nou menm nou zero zero donk kòm si gen twòp bagay ki fèt donk konsèy mwen pou nou la se travay tiaske nou fon bagay pou 2022 an epi 2023 nan bay rezilta pase m pa bezwen konnen nou mwen videyo sa son videyo pwal sikile sou rezo yo e tout moun kap gade yo mwen pa konnen yo donk mwen menm gen nèg la kay pam kap wè videyo a lap wè lan konsekan si moun nan sa vèm li vle kolabore. M pa gen pwoblèm. Si se ak yon lòt nèg li vle kolabore, li pa gen pwoblèm. Men se pou siksè. Ou konprann? Donk, fè yon 10 mil dola, met 5 mil dola la bank la, de ap gonfle, di men, di pou gran mesi ou mete l. Yo ap wè ankò. Men mete l nan biznis, l ap mache. Pa koute moun k ap di w Ayiti pa bon, ou pa pral fè biznis Ayiti, y ap manje, y ap bagay ki bagay. Se pa Ayisyen k Ayiti. Se Ayisyen k la. E se ayisyen k ret ladanl, peyi a se pou ayisyen lap ret pou ayisyen, si tout moun ap di non, si w fon bagay la yap manje w yap tiye w, pa gen moun kap janm fè anyen. Donk mwen menm konsèy mwen pou nou, ankò jodi 29 desanm 2021 an, m mande nou tout inite pou nou wè kote n ka soti nan sa. Mwen menm se konsèy sa m te ka ban nou, e m swete nou tout yon bòn fèt, alò yon bòn fen dane, fèt la poko rive se samdi. M panse avan samdi m ap vini sou rezo a pou m swete nou bòn fèt lan. M swete nou bòn fen dane paske franchman antouka m pa konnen men nou pran konsyans ayisyen. An n pa koute politisyen ki echwe sa yo deja depi 30 an nèg sa yo pa vo anyen la men si n pa pran desten nou an men. Nou pa fè de òganizasyon kòmsi pou nou fè konnen wi se nèg k al lekòl nou ye, kòmsi nou fè òganizasyon kòmsi sosyo politik ok. Pa koute moun k ap di nou non politik lan di y ap tiye nou pa ka ale nan politik non. Y ap tiye nou pa ka ale nan politik nou kite nèg k ap fè 30 ki gen 30 an ladan l la ki echwe nou la se li k stil ap deside pou nou. Sa w te di w la? Se kòmsi w pa anyen ou pa t al lekòl tou. Lè moun nan di l pa bon pou ou, non politik la tè tèlman anti Ayiti, Ayiti pa merite pou fè politik. Men nèg ki fè 30 an ki mete nou la, se yo k ap fè l, k ap deside pou nou, se yo k pral dirijan nou, senatè nou, depite nou, majistra nou, prezidan nou. Alò nou menm ki jèn gason ki mache, ki wè kòman peyi dirije, nou di non politik la pa bon nan peyi nou l pa p fè l. Enben, n ap toujou rete jan nou ye a. Donk ankò, kouraj mon frè. M swete nou. Anpil kouraj ou wèm di nou an. Mwen menm tou kouraj la, m pranl deja. Si m pat pran kouraj la m pa tap janm soti tèt mwen kòmsi pou m vin pi piti ap esplike nou kòmsi men kisa pou n fè men kisa pou n pa fè. Donk m pa konnen franchman se di. Antouka kenbe fèm pa lage e Bondye beni nou.